Coucou tout, kòman nou ye? Byenvini jodi a nan yon nouvo video, byenvini nan yon nouvo vlog. Jodi a m pote yon lòt video pou ou, m pote vlog nimewo 5 la pou ou. Mwen espere ou anfòm e ke tout bagay anfòm pou ou. Yè m te sipoze poste video a donk m pat gen tan m te pèdi entro an pa rapò sa avèk telefòn mwen ki ap bay ti pwoblèm tou donk m pat ka poste video a pou nou so mwen vrèman kontan jodi a pou m retwouve nou nan yon nouvo video nan yon nouvo vlog jan nou kapab wè mwen fè entro a aprè paske jan ke m di an m te pèdi entro video an donk se sa k fè video yo vin dekale e ke gen de video ki pap ka poste a tan e a jou ke yo ta sipoze poste an. So jodi a mwen vreman kontan pou m pwouve w, pou m twouve w nan videyo sa a, m ap mande w abone, si se premye fwa w tonbe sou mwen, pa bliye abone ak chanèl la, like kòman, like videyo an ok, kite yon kòmantè pou mwen di m kisa w panse, e pa bliye pataje videyo a avèk yon zanmi w, yon fanmi w, yon vwazen w, kòm sa kapab ede m grandi. Jan ke m di nou an se yon ti vlog, donk m te sòti. Bouch mwen blanch. M te soti, m ta prale fè shopping, m ta prale achte, m te bezwen tenis, bagay sa yo. Donk, m te mennen nou ansanm avèk mwen. Donk, m respekte l. W ap enjoy videyo a. Pa bliye gade tout videyo an. Epi di m ki sa ke w panse nan kòmantè lan. Menm si se yon ti kè, mete nan kòmantè lan. Epi, ya! M ap ba w randevou demen si Dye vle nan yon pi bèl videyo. Ok guys, jan nou kapab wè an, m te pa antre la. La mwen te nan H&M. Jan kem te di nou an kem te bezwen bagay pye bagay pou fredi paske isi an li fè frèt ok li fè fredi anpil donk wap antre nan yon lòt sezon e kem te bezwen rad pou sezon fredi an ok donk la nou tap chèche la nou te nan pati reyon gason ok nou te nan pati reyon gason donk nou tap chèche bagay pou mwen epi beb tap chèche bagay pou li tou. Men, m te pale, m ta pale nan pati sa yo, bon, m koupe son an pa rapò ansanm avèk anndan te gen gwo mizik, ok, donk mwen koupe son an pou m pa gen copyright nan videyo an, ok, paske YouTube vin trè sansib kounye a a nenpòt ti son. E sa fèm mete voiceover anba video. E ke n tap gade bagay ke nou menm nou gen bezwen. Ok. Byen ke bagay yo vreman byen chè andan malgre l nan spesyal. Nou konnen nouvo sezon an. antre sezon fredi an, ivènal lan. Kounye a la bagay sa yo vreman chè, rad yo vreman. Hi! M sezi a chè, m sezi. Guys, rad yo vreman chè. Uh, don brek. So, an nou antre nan video a. Mwen se ke nou ap enjoy li. Pa bliye like video a, ok? Like kite yon kòmantè pou mwen. Ahh se domaj paske m te vin ale m te fin kite H&M nan m te ale nan Primark lan kote ke m tal achte nan Primark lan men m pat filme la an rezon ke Morgan tap fè te gen tap fè kriz ok Morgan te gen kriz li li tap fè li pat vle mache tou sa donk li te fatige tou. Ah sil te sot lekòl tou sal te gen dòmi. Donk ou ka konprann. E sa fè pafwa m pa filme tout kote mwen pase yo. Ok. So mwen espere ke nou ap enjoy ti video an. Pa bliye like video an jan ke m di an. Kite yon kò pou mwen, yon kòmantè pou mwen. Berr! Jan m pa ka pale. Kite yon kòmantè pou mwen di m kisa w panse. E pi n ap wè demen si Dye vle jan ke m di an pou yon pi bèl video. Ok. So gade tout video a guys. E la jan nou kapab wè a m t al gade tenis gen yon New Balance m wè ki vrèman bèl m t ap wè l sou rezo sosyo a e ke m te vrèman bezwen m te vrèman fè ide pou m achte yonn m di e men lè m rive nan magazen sa m pa m pa t fin sur ke te modèl sa ke m te wè an m pase si chèche m ta rechèche l ankò sou entènèt la pou m te kapab wè Epi lè map gade pri l tou, m di waw! 500 preske 600 konbyen dola? M di waw! Ok! Pou yon tenis? So, m vrèman rade, radin, m vrèman rade nan sans sa. Pa rade non guys. Donk, lè w gen Paske lè wap achte yon bagay, si wap achte bagay ki vann nan pri sa, fòk m ka gen kòb la 3 fwa la valè ok, men si se si m gen kòb la sèlman yon fwa oubyen 2 fwa la valè, m pa wè li nesesè pou mwen achte li nan moman ok, so m te byen kontan wè pri li epi. Ok! Mwen se map panse pou li, mwen pa pou kounya ok. So, apre sa m te pase nan yon lòt store kote ke m tal gade an bagay pou fredi. An, m bezwen yon bagay e e ti bòt bagay fredi sa yo. Kouman yo rele ankò? Uggs. M bezwen yon pou fredi yo paske jan ke m di nou an l pral kòmanse fè nèj, pral kòmanse fè fredi. E la ahh m kwè m te soti, m kwè e la m ta prale nan Primark epi m te vin bliye la te anndan Boston ok epi m te vin bliye m pa vin m pat kontinye filme e pa bliye tou non telefòn mwen pa gen espas ok m pase aranje sa trè byento pou m kapab fè plis videyo pou nou ok so nou menm tou ankouraje mwen ok ankouraje mwen like videyo yo ok. Like yo, kite yon kòmantè pou mwen, konsa YouTube kapab sigjere video a avèk plis moun, e pa bliye guys pataje video a, epi pa avanse video a guys, pa avanse video a, se trè trè trè enpòtan, se sèl fason sa ou kapab soutni mwen ok. E ke la nan demen si Diyo vle, e ke video a fini sou 2 jou. Paske premye fwa nan maten m ta prese, m te gen lòt bagay m ta fè. Donk lè m ta pral nan mòl lan, donk m pat gen tan. M pa t vrèman pran anpil imaj yo ke m di non an paske telefòn mwen t ap fè estera paske m te gen anpil videyo sou li vrèman vre pou m te travay pou ke mwen te kapab mete sou youtube oubyen tou pou m te kapab mete an prive tou sa yo m te bezwen fè espas e la ke m t ap prepare an desayuno pou nou te kapab manje nan samdi maten an nan va eskize pou bri an paske Morgane ki bò kote m nan la. kap fè rechinya ok so yes jan kem tap di nou an apre sa lem fin prepare an desayuno pou nou apre m prale ma monte nou kote kem tap prepare cheve Morgan paske se te weekend tap prepare cheve cheve te gen tres avek alon dok m tap prepare yo e pi pou m te prepare lave cheve li apre sa pou l te ka prepare pou lendi maten so yes guys Mwen espere ke nou enjoy ti video an, pa bliye kite yon like, kòmante dim kisa w panse, epi ya, anba randevou, jan kem di la, demen si Dye ve, rete branche pou yon pi bèl vlog. Bizou, bye, enjoy video an.